Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye se yon plezi jodi an pou nou prezante w yon lòt one and one entevyou ebyen nou te anonse l nou tap genyen Junior Busrèt Junior Busrèt se yon jèn gason ki vini isi ozetazini ki baze li nan Masachosèt se yon nèg kap travay nan kominote a se yon nèg ki gen Pil, anpil, anpil enfliyans nan kominote a. Se yon nèg k ap travay, k ap ede moun, k ap ede, k ap travay nan sistèm edikasyon an. Se yon nèg ki nan kominote a, k ap ede moun. Se yon nèg ki nan sistèm imigrasyon, k ap ede moun. You name it, tout kote ou jwenn Junior Busquet. Enben, se yon plezi jodi an pou nou vini, pou nou vini nan ofis Junior Busquet pou nou kapab fè yon ti koze avèk li. Alò, se la ofis misye ye nan 12, 95 Hyde Park. Enben, se la misye ye. Nou pral fè yon ti koze avèk Junior toutalè.

Jounalist serye. A la nèg chalbè mesye. Jounalist sa kap fèt konsa. Lò gon gwo jounalist kap vin lakay ou, e fò ou resevwa l byen. Ou pa ka nenpòt kouman. Ou wè, fò w byen abiye pou w resevwa l. Monchè, m kontan la m nan plis 95 alò pou n vini nan, pou n vini, pou n vini, pou n fè ti koze avèk ou. Monchè, n ap antre nan motèl la pou n konn kòman sa ye. Chè byenveni men nan yon plezi ke ou vin lakay an lan, e lè nou di lakay an lan se kay kominotè an lan.
Bèl tòl sòl isi. Ou genlè genlè son lakou gen la wi.
Yes. Monchè e janm wè a la genlè se. Byenveni, byenveni, byenveni.
Gon bagay ou genle gon klien kap tann ou la. Men wi bien sûr sa se yon client patante. Zanmi pam koman nèg ye. Anfom anfom. Nèg anfom.
Yes yes. Mon cher men ou pral ou pral ban nou yon tour de espace lan. Exactement exactement.
Bon sa se labi an man sa se larbi an e wap wè ke mwen genyen Rudy Lejeune ke sa fè 2 zan nap sipòte li ane sa ankò li poze kandida pou City Council at large. E se youn nan moun nou wè ke gen anpil fiti pou li. Sa se la nou resevwa moun epi televizyon nou la tou ki genyen Rokou 24 sou 24. Nou konnen ke... Ou sou Rokou tou? Oh yeah, nou sou Rokou avèk Telibèl Top 24 sou 24. 24 sou 24.
Alò sa, e oum sa, sa se... Bon, sa se lòt se sit ki la epi nou genyen konferans woum nan ki la, e lè ke nou bezwen fè konferans. Staff meeting.
Staff meeting epi...
La a se la magic tele bel top lan pase e se la wap wè ke men tele bel top. Alright so now nou nan studio nou nan studio e tele bel top ki dirije pa Junior Busquet e ou ka wèl la a alò Junior ba nou yon tou de televizyon an. Mèwi se la studio televizyon an ye e nou wap wè kamera yo set up e pi nou gen. tab lan la, lè emisyon ap fèt, pa egzanp, si gen yon sèl moun k ap fè emisyon, li chita pou kont li, ou di mwens si emisyon an li menm li gen gès, li kapab chita avèk envite yo pou l kapab fè emisyon an. E pati la, w ap wè vit lan la, se moun ki sou konsòl yo ki ap bay siy, e lè ke you know, host lan li menm ou di mwens animatè ki ap fè emisyon an, kote ke moun sou konsòl lan, siy ap tonbe, men kisa lap ye, men kisa w vle fè, si gon chanjman, se moun sa ki ba w tout siyal lan, si gon break time, commercial, se la a Tout magic lan rive kote ke tout sign yo pase. E pati pa dèyè a tou ou wè ke se euh. Alò pa dèyè a m konnen petèt se ofis ou. Se ofis mwen tou. Ebyen avan nou rive nan pa dèyè a ban nou fon ti chita sou studio a. Se sa. E m konnen pou gon studio konsa li koute anpil. Li koute anpil paske e pa bliye m se yon elektro teknisyen. M konnen sa sa vle di aparèy elektwonik. M ap gade la m wè gon pakèt kamera e gen mikwo bagay trè sofistike. Alò Kòman sa, kòman, kòman, kòman antre a ye nan, nan Tele Bèl Tòl? Bon, youn nan bagay ki enpòtan, tout moun k ap fè medya nan Massachusetts, espesyalman nan Boston, se paske w gen kè w. Ki fè w fè sa? E pa paske gen kòb vre, paske w renmen sa w ap fè epi w fè l. Majorite moun ou wè ki nan medya. E malgre ke kè, kèlke fwa gen kòm, gen komèsyal ki rive. Men nou plis fokis ke e nan sezon yo. Pa egzanp, sezon e enskripsyon, petèt ou ka jwenn yon, yon marketing nan yon lekòl. Ou di omwen se gon kanpay ki ap fèt o nivo de sa yo rele e kòman o kanpay de sante epi nou jwenn. Kanpay de sansibilizasyon.
Sansibilizasyon sa yo ke nou jwenn e bay sa. Epi fon pa nou tou. Ou konprann? Paske depi ou renmen, depi ou renmen sa w ap fè w ap depanse. Sa vle di lè w fè yon bagay se, se, se, se, se, se kay mwen, se, se, se, se baby mwen. Lè m di se kay mwen, se la ofis mwen ye. M pran swen l. E sitou nou konnen nou pa fè televizyon sèlman. Nou fè bèl top services ki se biznis lan ki. Souvan finanse televizyon an. Trè byen. Alò nou konnen gen Bèl Top TV, gen Bèl Top Radio, gen Bèl Top Services. Se sa. An nou fè yon fokis sou Bèl Top TV a. Se sa. Alò, m konnen konbyen tan Bèl Top TV genyen depi l egziste? Wè, depi sa gen, m kwè ke sa gen apeprè 5 an depi ke nou te ouvè televizyon. Paske nou konnen depi nou pale de Bèl Top. Nou wè David Cangé. Paske David Cangé se... Mwen ap sali la, David, de sa yo. Exactement. Se yon biznis patnè ke li ye, nou gen biznis ansanm, e m te trouve nesesè ke m pa p kite David fè televizyon pou kont li. Paske l deja envesti tout tan l nan radyo, epi m di ok, m ap pran responsabilite a pou m envesti mwen menm nan televizyon ki fè ke wap wè ke radyo an separe a televizyon sa vle di radyo an ap dirije pa David Cangé e televizyon an li menm ap di ap li menm kap jere l. An nou pale de pwogramasyon kòman pwogramasyon televizyon ye? Bon trè bèl paske lèm fèk kòmanse tout moun ap di bon sa son cnn tèlman ke Nou te kòmanse avèk yon fouy, yon pwogramasyon, e sitou apre nan epòk kovid lan, Elrich Dorila se youn nan moun ki te ap bay enfòmasyon kovid lan, nou te menm fè de PSC o nivo de kovid pou sansibilize moun yo. E aktyèlman, show yo te kanpe pou yon ti tan akoz de tout moun ki ap fè show yo se son de volontè, se son de moun ki de volontè. Men, se yon pwogramasyon ki trè rich, you know, politik,

Youn nan emisyon ki trè bèl, mizik se bèl top video. Mwen menm ou konnen se yon òm kominotè mwen ye. Espas kominotè. M toujou ap fè emisyon revi kominotè, pa espas kominotè. Nou konnen espas kominotè se espesyalman nan BCN, men nou te fè revi kominotè e ke nan bal. E aktyèlman se elanse sa a ke nou bezwen refè ankò pou nou elanse emisyon yo live ankò menm jan ke nou te kòmanse avan covid 19. E ou kapab remake l toutalè m sot di l.

Sa vle dire ke li mache kounye a, se ou menm ki bezwen al tcheke l nan Roku, se tape Tele Bèl Top, ti biti, ok, epi w ap jwenn li nòmalman paske nou gon pwogramasyon 24 sou 24 ladan l, san rete. E sa k fè w ap wè, nou pral travèse talè pou nou wè stidyo a, e sèvè nou ap voye imaj deyò san rete 24 sou 24, san, nou pa janm bloke menm. Alò, pale nou de de staf ke w gen avèk ou. Nou konnen pou pou w gen yon espas konsa fò w gen fò w gen resous imèn. Gen anpil moun nan kominote a ki fè erè sa a. Yo gen bèl stidyo, gen gwo stidyo, bèl bagay bòt yo pa gen resous imèn. Paske m konnen ke ou gen dwa gen yon stidyo konsa men resous imèn al koute anpil. Ou menm kisa sa vle di pou ou antanke yon pdg? Kisa m ka di? Bon, kisa m ka di? Bon, nou ka di sa son direktè jeneral ou something. Kòm yo rele l pdg an Ayiti that's ok men nou menm Ayisyen e pdg nou rele. Bon, gen lòt lòt diyan resous la. Resous la se, se son de moun ki ankadre pwojè a, de moun ki ankadre l. Men o nivo de finans, ou pa ka bay, moun k ap ankadre yo pou di yo finanse tou. E san pou san se mwen ki finanse la. Pa gen lòt moun ki met kòb, se mwen ki mete l. E lòt kolaboratè yo bay tan yo. Tankou wè, Dorilas, tankou Delò, tankou Ilann Planche, tankou tout lòt moun ki fè cho yo, yo bay tan yo. Pou nou rive nan nivo n ap rive a, pou di ok. Gen yon lè kap rive epi nou di tout moun men chèk pa yo, men aktyèlman nou nan stad volontè men, men, men nou konnen medya se sa li ye, medya kominotè a se sak fè ke nap goumen, se sak fè nap goumen pou nou fè pou yo bal enpòtans li, poukisa yap depanse yon pakèt kòb lòt kote epi yo pa depanse nan medya, poukisa non profit yo ap depanse lòt kote, poukisa Ofis leta yo ap depanse lòt kote, men yo pa janm depanse nan medya kominotè ayisyèn nan. Nou vle, nou vle, nou vle ke yo fè sa. Men kounye a la, nou konnen, nou konnen ke trè souvan medya ayisyen yo, yo toujou fokis anpil sou odyans Ayiti a. Kòman sa ye pou Beltop? Eske Beltop tou enterese avèk odyans ayisyen oubyen se bon, se odyans dyaspora sèlman ki l enterese? Bon, men menm, gen twòp medya k ap bay Ayiti. Sèlman gen nouvèl. Yon medya fò gen nouvèl. Fò bay nouvèl entènasyonal. Nou pase sou Ayiti tou. Se sa k fè ke, bon, malerezman, korespondan nou te gen an Ayiti an, msye vini nan Biden. Msye pa an Ayiti la aktyèlman. Men te gen yon korespondan an Ayiti. Vin ba nou nouvèl an Ayiti. E m te toujou di msye, m pa bezwen nouvèl. ki pa bon yo sèlman, chache sa k bon yo tou. Ou konprann? Malgre ke ou konnen imaj ki presan se li menm, men li toujou di chache sa k ap fèt ki bon yo pou w kapab voye ba nou. Ou konprann? E di nou baze Ayiti, men nou pa fokis an Ayiti, nou fokis ke kominotè, sa k ap pase la, e ki kòman e e e e e kominote ayisyèn nan fonksyone e nan dyaspora a, espesyalman nan Boston, e nou fokis la, e sa fè ke tout aktivite kominotè a, w ap wè m, m ak kamera m nan men, m ap filme, gon pakèt, yon pakèt imaj kominotè ke nou gen. Bon, w ap pale anpil de kominote, e nou konnen sa, tout moun konnen ke Junior Gussaint se yon òm kominotè, kòman kominote a sipòte?

Yo konn Junior, yo di Junior ede m nan sans sa. Paske nou youn sipòte lòt. Men o nivo de finans, sa vle di o nivo de lajan, nou pa fè lajan nan kominote a vre. E pa paske gen anpil moun ki pa kwè nan medya. E biznis yo pa kwè nan medya. E small biznis ki nan kominote yo pa kwè nan sa. Se sa k fè ke nou ouvè kad lan pou nou di, se pa sèlman biznis ayisyen yo, nou bezwen lòt corporation yo ki ap depanse yon pakèt kòb. E lè w ouvè yon televizyon etranje, ou wè! State House ap pase reklam ni ou wè Depatman de la Sante ap pase reklam ni. Se sa nou bezwen enplemante pou yo di gon medya ki gen konsistans depi dèzane epi pou yo ka vin envesti nan nou menm espesyalman. Trè byen. Alò, jan w ap gade l la, nou nan stidyo Tele Beltop ki dirije e fonde pa Junior Busquet. E m sot poze l kesyon sou sipò kominote a. E nan medya tou, m poze kesyon se pa ke m pa konn repons lan. Nou vle mete repons lan deyò pou kapab konnen l. E se sa n ap mande ak tout moun ki gen biznis nan kominote a, tout moun ki gen yon bagay ke w fè nan kominote a, fò w vin chita avèk patwon medya yo pou n bay fè piblisite pou nou. Yon bagay m toujou renmen di Junior, èske moun ki CEO McDano a, Se egare l egare. Poukisa l toujou ap fè piblisite? Non, non, li pa egare.
Li pa egare.
Sa vle di ke li gon bagay ke l konprann paske gen moun ki toujou ap vini e this is United States. Sa vle di moun ap antre konstamman ou gen moun ki bezwen konn kot McDonald ye, ki sa, ou e ki kote m al achte yon fast food e envite. So li enpòtan pou nou motive kominote a pou yo vin sipòte sitou televizyon, radyo lokal yo. Alò, Nou pale de Beltop, kounye a nou pral pale de Beltop Services. Se sa. Beltop Services.
Sa se Beltop Services, epi apre sa nou pral vizite lòt kote, paske nou gen yon lòt suit la ankò. Epi pòt sa tou se kafeterya a, kote ke ou ka chita manje. E sitou, si se televizyon ou fè, ou konn sa sa vle di. Gen kote pou moun chanje yo, gen kote pou makiye tou.

Avan n pale de ofis lan, la nou konnen la gen control room nan, tap pale de control room kote moun ki ape fè bòd pou moun ki pral sou ekran yo, se la a. Ou ka ba nou ti eksplikasyon Junior rapidman? Junior pral ba nou ti eksplikasyon rapidman, men kòman sa fèt lè moun yo sou bòd lan la, men kòman majik lan fèt.
Bon, se la majik lan rive. E ou wè board, ou wè computer. E pi sa se live streaming view Telly Beltop. Ok se view an. Kote ke gen yon movie kap jwe la aktyèlman. Sou Roku. Le televizyon an ap rekòde live sou ou di mwen se la fon show rekòde ou di mwen son show live. Se la magic lan rive. Ou gen mikro pou met sou moun yo. Ok mikro pous met sou moun yo epi ou antre nan sistèm nan e se fè sistèm nan mache nòmalman e konsa sistèm nan fonksyone la e alò e bon kounye la e bon m konnen m konnen m konnen junior m ka di deske junior se teknisyen tou Bon e depi ou fè medya ou oblije teknisyen tou, ou pa ka fè medya epi ou pa teknisyen. Sa vle di malgre ke nou gen lòt moun ki travay ansanm avè nou ki fè cho tou, ki fè teknik tou, men o nivo de sa nou se teknisyen tou. Nou wè espas lan, son trè bèl espas, nou pase nan studio a, nan studio televizyon an, E nou vini nan lokal lan kote yap fè e kote nan kwizin nan pou m byen di e nou nan kwizin nan ki se osi ofis e Bel Top Services. Gade m antre nan ofis ou la map gade m wè ou reyèlman byen dekore map gade m wè e e Chal Chal Gouvènè Chal Chal Bekè te ba w plak gen Madan Pentèk te ba w plak I mean you name it. Kòman santi w menn nèg ki gen tout plak sa yo nan ofis ou? Èske w te Bon, e pa kòman santi, se paske lè w ap travay li pay off de sa w ap fè. Paske e pa zanmi m ki chwazi pou di ok misye se zanmi m li pral ban m plak. E youn nan plak m fyè pou de li se se plak sa a ki Madame Intèk, Jacques Daddy Jean, misye se youn ki premye moun ki onore m nan Taiwan nan. ki te wè travay ke m ap fè a nan epòk lan, paske m se yon nèg ki tout kote, nan tout kwen, depi yo di m Ayisyen m la, ou konprann, depi yo di Ayisyen epi m debake, m debake pou m konprann kominote a trè byen, e m te fè sa avèk tout volonte mwen, tout, tout, pa t gen ankenn, pa t gen ankenn baryè, e m panse se sa k fè ke nou gen tout plak sa yo, E ke, e nòmal pou Nike ta pa achte figi m. Paske m pa la lontan. M pa la lontan tou.
Konbyen tan w gen Boston? Well, an n di konbyen tan m aktif, paske m nan Boston depi 2001. 2001. Men, you know, e pase ke m ka gen yon 10 an, 15 an. 10 an? E, anpepe 10, 15 an aktif nan kominote. Mwen ba, mwen ba yon plis dan. Ou fèk fini.
Nou prale nan lòt pati, e nan lòt pati, jij yo pral moutre nou, lap ba nou tou la, nan lòt pati ki genyen nan, nan Bèltòp. E, alò, e se gwo koze, hein. Se sa. Se gwo koze.
Se sa. Sou nap gade la, ann fè yon koudèy la. Sa son lòt pati ki nan espas la.